Chalè sa ap touye moun. It's good. Coucou tout moun, bienvenue sou chanel la. Non mwen se Kira la diva du 24 sou tout rezo sosyo m yo, Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram. Si w poko abone ak chanel la, fè l kounya pou te ka vin nan lis family an, pou te ka vin nan Gen nan klike sou bouton wouj sabone an, aktive klòch notifikasyon an pou te ka notifye chak tan map poste yon nouvo videyo. E mwen poste videyo yo kounya le lendi, le mèkredi e le vandredi. 3 jou nan semèn nan. Lendi, mèkredi, vandredi o zanviwon de 16, 17 è. Sa vle di rete branche sou lis family an, sou chanèl Kiralis lan paske ap gen yon nouvo videyo a lè sa yo. Pandan konfinman, byen sûr. E jan m'ap di nou an, al pi lwen sou rezo sosyo m yo paske se sou rezo sosyo m yo ke mwen poze kesyon, mwen mete kote pou nou poze m kesyon. Videyo jodi sa a se konsa m pral reponn kesyon ke nou poze m yo. Nou poze m kesyon e sou Snapchat e sou Instagram, m pral reponn yo. E li fè cho anpil, m'ap bwè ti Arizona m pandan m'ap reponn kesyon nou yo. So, ann kòmanse avèk videyo a. N'ap kòmanse pa Instagram. Premye kesyon an se ta kèl aj? Mwen gen 24 tran jiska pwochen anivèsèm ki ase trè lwen. Dezyèm kesyon an se Ooh kesyon an ti jan anpil. Eske si yon fi lezibyèn li anvi kite mond sa lap kapab? Eske si yon fi lesbienne li anvi kite mond sa eske lap kapab? Pou mwen si li anvi kite mond lesbienne nan eske lap kapab wi paske otomatikman si w pa ret sou fi a ankò ou anvi al a gason se ke w pat lesbienne vreman petèt ke moun nan te gen panchan bi oubyen ke moun nan ap chèche l toujou ke li poko jwenn kiyès li ye paske gen anpil moun ki panse yon bagay de twa zan plita yo dekouvri ke yo pa sa m wè sa de plizyè youtubè youtubez ki te konsa ki fè vi de koup yo katran senkan avèk yon moun epi yon bon maten yo leve yo wè ke se pa sa ke yo pa ke yo vle al eksplore lòt bagay ankò e wi m panse ke si l ta anvi vrèman anvi kite sa pou l eksplore relasyon etero yo Lap ka fèl paske si li pa sou fi ankò sè ke li pa lesbienne sèlman gen moun ki de gen moun ki se chèche yo tap chèche yo. Dezyèm volè kesyon m nan se te e si l ta vin gen gason nan vi li eske lap toujou renmen fi? Si li ta si li ta vin gen gason nan vi l eske lap toujou renmen fi? Si M ap byen di si, sa se teyori ke mwen pral plase pou nou la yo. Si li te lesbyèn kounye a li vin renmen gason, fò nou konn an Ayiti ke moun yon ti jan jije moun yo, ke li depi li lesbyèn l ap ret lesbyèn sèlman. Men mwen m ap di ke li ka toujou renmen fi si se bi ke li ye. Men si se lè li te fenk tankou lè li fenk nan premye relasyon li yo li ta fi paske li te panse ke li lesbyèn apre sa li vin retwouve ke li gen panchan pou gason, li vin gen relasyon pou gason, li ka pa janm renmen fi ankò, li ka pa janm atire pou yon lòt fi ankò. Wè, si se chèche li t ap chèche, li potko konn kiyès li ye vrèman, paske nou konn kesyon òmòn yo, epi gen de jijman, gen de pè ke moun nan genyen tou ki fè li panche sou yon relasyon. Paske m konnen gen moun mwen konnen, disclaimer, gen moun ke mwen konnen ke premye relasyon ke yo te gen avèk yon gason, sa pa t satisfè yo, yo pa t renmen l, se t yon move eksperyans ke li te ye pou yo, yo pè, yo vin fwase, Yo toujou twomatize fas a lòt sèks lan, sa vle di yo vin panche yo sou yon lòt fi, yo panse ke yo lesbyèn paske fi sa konnen yo, fi a konn ki, fi a fi vin konn ki kote pou yo manyen nan kò yo pou yo ba yo plezi, fi a vin konn plis bagay pou li, yon fi ap plis panche sou yon fi pou li konnen kòman pou l fè bagy yo et autres, li konnen l pap vekse l, blese l menm jan. e li vin panse ke li lesbyèn paske l pi prefere rete avèk on moun ki p ap blese l jan premye relasyon an te blese l lan, moun sa yo pa lesbyèn men se jis on pè ki vin twomatize yo ki fè yo rete nan fi sèlman, kounye a li vin rive ke li vin renmen on gason vrèman renmen e ke l vin gen atiran seksyèl pou li, bagay mwen pou mwen menm pou mwen menm m panse ke l ka pa janm renmen fi ankò li ale vin alèz nan gason paske premye relasyon an moun ka vin tèlman. blese l, fwase l, e twomatize l ke li prefere kite sa. Paske yon fi ki ta gen premye eksperyans li avèk yon gason, swa e te vyole l, te vyole l, swa se yon lòt bagay li te fè, e premye relasyon te pase vrèman mal, sa ka vin twomatize l, e li just ale nan fi, paske li pi santi l alèz ke sa, peur la vin fè l mal. Men m panse ke si ou vin renmen yon lòt moun, ou pa t sa vrèman, ou p ap ret ladan l. Tou senpleman se sa m panse. Li ka li ka vin renmen gason sèlman li pa renmen fi ankò e ceci li ka renmen tou lè 2. Je sais pas. Vwala m espere ke sa m di an ase eksplisit. Nou konprann li. Next. Eske mwen konn sit prive a? Wap jwenn pwodwi bifaz a pati de 1 euro sou li. Oh sa se pou pwodwi bifaz ke m te montre yo? Non m pat konn sa, se toujou isit ke m achte yo nan famasi isit. Paske shipping Ayiti a yo konn tèlman wo, sa mwen konnen vrèman, yo konn tèlman wo se ke ou prefere achte. Paske m toujou ap kalkile sa, le fè ke m achte yon pwodwi anliy pou yo livre l pou mwen, m verifye shipping nan, acha pwodwi an, E konbyen kòb li vin koute m avèk just achte l isit. Dèfwa m prefere just achte bagay mwen yo isit ke m al achte on ling, shipping nan, tan livrezon an, li vin ban m menm kantite kòb ke m t ap achte l isit la. Deja avèk on dola k ap grenpe, grenpe, grenpe, ooh! M prefere kalme m. Men mèsi kanmèm, m pral eseye pou m wè, m pral eseye pou m wè. Men paske m konnen vrèman pwodui Bifaz yo pa chè. Yo pa chè e sesi an Ayiti tou yo pa chè men avèk dola la m wè yo kòmanse monte vit. Kesyon swivan se euh, Bonswa mwen menm Mwen menm anpil eske ou paka edem konnen yon siwo ki ka fè w gwos san m pa manje anpil ni dòmi ahh non Nòmalman tout siwo m konnen ki fò manje anpil yo, yo gen yon bay ke rele sipo eptadin ladan ki fò dòmi paske se sa ki fè w manje anpil. Se lè w bwè sipo eptadin nan ou vin al dòmi epi kou w leve se ou somnolan epi w al manje ankò. Epi aprè w bwè siwo a ou gen dòmi Dòmi manje dòmi manje E kiyès nan yo pou ta achte yon siwo pou pata fò dòmi se Vitargo an m konnen li menm gen anpil moun ki bwèl anpil paske li fè yo manje men li pa depann de èske lap fè w gwo ou pa paske gen moun ki nòmalman yo mens se jis po m te ka konseye w fè pou afèmi kò w men siwo yo sou pa ne sou pa ne Ou gwo ou pap gwo. E m konnen gen moun tou aprè yon gwosès lè yo fin fè premye pitit yo, yo vin men lajè. Gen moun se yon pakèt bann pwosesis avan yo vin gwo men m konnen si ou piti ou p fè spò pou w genyen les trucs à leur place l ap bon pou ou tou men si w ke m te ka konseye w vrèman se Vitargon se li m konnen ke m gen yon zanmi m vrèman m konnen depi l soti l pa manje li kouri achte Vitargon li bwè li manje epi li pa fè l dòmi. Vwala, Vitor gon siwo. Eske ou an couple? Si wi poukisa ou pa fè video ak mnaj lan? Oh ooh banm desann kesyon sa ah premye volè a se eske ou an couple non non mwen pa an couple totalman libre célibataire free free menm Wou want me ok e poukisa ou pa fè video ak naj lan humm mwen pataje plizyè bagay avè nou ke se swa sou instagram ke se swa sou youtube ke se swa sou snapchat menm panse ke pati sa whatever lèm te lèm pat M pa vreman renmen patajel pou map fè video avek mennaj mwen trouve ke m pa gon chèn couple nou konprann mwen pa gen yon chèn couple son chèn ke mwen genyen pou mwen selman si pandan map vloge m epi mwen an couple mwen montre nou pandan map vloge m nou aktivite avèl ok men sa toujou rete nan tèt mwen yon bagay konsa mennaj pa boul bòlèt pa mande m afiche m afiche petèt de twa foto ansanm zanmi nou la yo wè men aprè sa non e mwen mwen panse ke map toujou stil limite pati vi sa vi entim mwen de mwen menm avèk rezo sosyo pou m pa montre tout bagay paske m pa vle gen zen ou ot si ta gon diskisyon pou moun ap pran pati de sesi pati de sela vwala paske. M pa kwè sa ap rive. M ka montre nou l, m ka, jan m montre manman m nan, m annik montre manman m konsa, nan yon aktivite ke l ap fè m montre l konsa. Se pa jan ke l envesti vrèman nan chèn nan, m ap fè challenge, sesi, sela, la, non. E whatever si m ta vin an couple prochènman, m p ap montre nou bagay konsa. Si sa ta enterese l, li ta vle fè, m ap, menm menm m ap kesyone m poukisa l ta vle fè l. Paske m on ti jan timid nan pati sa. Sa biza poum di wi men mwen ti jan timid nan pati vi entim mwen paske fòm sim ka montre nou kote nou jwaye fòm ka montre tou kote nou gen kèk kout kou de gèl ya fòm di janl ye a men non pa gen menaj e menm sim ta gen youn kounya m pap fè video avèl vrèman non e li pral de bon voulwa moun nan tou moun nan ka pa vle fè video avèm tou m paka fòsel pou just. Pou m te ka montre. Men gen de foto ya de pti foto sexy post bad instagram m te ka mete tou men ce qui m'agace se ke lè moun yo kite instagram nan yo netwaye tout instagram bon bref mwen m poko alèz a bagay sa sorry de tout fason m pa renmen laj e ann pase sou snapchat kounya snapchat m te screen mesaj lan. J'aime ta chaîne, kijan ou panse lekòl ap fè ak elèv yo? Eske yap kite tout elèv yo pase klas yo oubyen yap fè yo refè klas la? Sa pa tap bon ditou. Sa se premye volè a. Euh l anpil. Banm repran ankò. Kijan ou panse lekòl ap fè ak elèv yo? M konnen gen de lekòl, sitou lekòl entènasyonal ki an Ayiti yo ki gentan kòmanse fè kou anliy avèk tout timoun yo. Menm jan yap fè aletranje a yo fè kou anliy pou yo. Eske yap fè yo refè klas ou otre? Gen de lòt lekòl m konnen yo kòmanse prepare pwogram yo, m gen ti kouzin mwen m konnen lekòl li ap rekòmanse avè l lendi, lendi demen, lendi, lendi 13 yap rekòmanse travay e lendi 13 yap rekòmanse travay pa de videyo, whatsapp e otre eske yap refè yo fè klas lan? Nòmalman yo pat fè klas lan paske. Si nou sonje se ke peyi a te lòk tout septanbre, oktòb, novanm, se jis 2 mwa timoun yo te fè lekòl la, sa vle di m pa wè ki nesesite pou ou ta di refè paske yo pat menm kòmanse fè klas lan. Paske sa nou pa konprann se ke de 2019 a 2020 a nou pa vrèman travay, pa vrèman gen ankenn lekòl ki te vrèman travay, se jis yon konpilasyon ke yo te fè. An imajinan ke yo fè timoun yo jis pase klas la, m kwè ke pwomosyon sa yo, ke lè jeni, sa ki dwe yo, sa k vle pouse yo ap gon ons de, kon, kòman m ta di, konesans de sa yo t aprann nan. Apre sa, tout rès yo ap sòt tankou panyen pè. Si sa m pa kache di nou sa, y ap sòt anpil. Nou deja gen anpil timoun ki pa t vrèman travay, paske Ann serye edikasyon nou an tonbe cht paske nou toujou nan menm edikasyon arkayik lan tou lekòl yo pat prepare pou sa byen ke yo pran 2 lòk ke se sèl nou ki te lòk nou pran 3 lòk nan 1 an yo pa prepare yo pou sa epi vin gen kowona tout moun vin plis pa prepare yo pou sa pou mwen menm m pa twouve ke l ta bon si annik an septanm yo tout fè tout timoun pase cht al nan lòt klas m pa tap twouve ke l bon san yo pa travay avè yo pandan se tan paske. Li pa tap bon ditou, ditou, ditou. Pou mwen menm, se sre pa la choz a fè. M pa tap, m pa tap konseye yo fè sa. E sa ki mal nan, se ke yo pat prepare, ke se swa inivèsite, ke se swa lòt lekòl, kongreganis yo tou. Yo plis te itilize teknoloji pou yo fè kèk ti kou enfòmatik a timoun yo, alòske mentnan, yo vrèman ta bezwen teknoloji an. Paske, M konnen gen anpil kontrent an Ayiti ki fè yo pa ka fè kou an ligne, like pa gen kouran, pa gen entènèt, pa gen sesi, pa gen sela. Men se dè choz ke nou te dwe panse avè yo tou avan, ke se pa m pa pral di se leta ou ot ki fè l, m pa rantre nan politik men m twouve ke leta e ot pa gen ankenn rapò a fè ladann, se ke se nou menm ki te dwe mande sa ki bon pou nou, nou te just bezwen on jigabay pou n al sou youtube, pou n gad kèk ti videyo, pou nou telechaje dè film e ot, nou pa t janm itilize vrèman, bon Pa tout moun, tout règ gen eksepsyon. Se pa tout moun ki te itilize entènèt, teknoloji an pou yo te fè kou an liy, pou yo te te swiv tout bagay sa yo. E se si pa gen kouran, nou te aksepte pa gen kouran tou. Paske gen anpil moun ki tap di ke nou pa ka peye kouran, lè yo ban nou 3 zè, 4 èd tan kouran, nou pa ka menm peye 3 zè a 4 èd tan kouran, alewè pou nou ta bezwen kouran 24 sou 24, nou pap janm ka peye l. Gen anpil lòt bagay m twouve ki fè ke lekòl Ayiti pou le moman vrèman plat plat plat. So. M pa tap trouve l byen ke Yannick fè tout timoun pase san yo avèk 2 mwa kou sèlman e map trouve l domaj tou paske gen anpil timoun ki retounen nan peyi yo ki andeyò ki pa menm gen kouran pa menm rive kote yo ye a pou yo ta fè kou anliy paske yo tout tou ap rate tout bagay sa yo ap rate okazyon e moun pa ka al kay moun ki gen kouran paske yo di moun pa al kay moun tou. So son vrè pwoblèm li ye. Mwen menm m gon dènye kou ke m tap swiv jiska prezan map ret tann ke yo voye kòd pou mwen gen yon pakèt bann pwoblèm de kòd pa ka pase. Bon m twouve ke l yon ti jan enposib sistèm edikatif ayisyen an fò yo ta kòmanse repanse avèl e ke mwen menm ki jèn tou fò m ta kòmanse mande sa ki bon pou mwen tou. Eske lopital yo fèmen vre mwen tande ke si yon moun gen viris sa yo dèyè touye moun sa wi gen anpil lopital m konnen ki fèmen yo te fèmen tou avan grèv lan e gen de lòt ki fèmen pandan grèv lan m pa ka site non paske fòk nou fè diferans ant lopital e klinik an ayiti ya m twouve sa gen lopital gen klinik gen poliklinik. Gen de kote ou antre se poliklinik yo ye, se jis de yon kantite de medsen ki gen yon sal de konsiltasyon e ot men yo pa gen ankenn pasyan, yo pa gen chanm pou malad e lòt ladan yo. Moun yo toujou ap twonpe yo de sa. Gen poliklinik, gen klinik, gen lopital. Gen Kote m ye a se yon lopital, nan batiman m ap travay la se yon lopital, li gen yon etaj poliklinik, li gen yon etaj famasi an, li gen etaj kote yo fè operasyon tout bagay sa yo. So, se yon lopital li ye. M kwè nou konprann. Poliklinik kote k pa gen, se sèl konsiltasyon yo fè, m pa ka di se yon lopital li ye, paske yo pa mete pasyan ladan l, pa gen lòt bagay ladan l. Ok. Genyen m konnen wi ke yo fèmen, e gen medsen m konnen wi ki dezète, yo pa Ayiti ankò. Paske menm yo menm yo konsyan ke nou pa gen lopital pou n ta resevwa tout ka sa yo, sitou nan wès lan, paske nan lwès m ye, m pa konn anyen de lòt kote yo. Kote y al mete moun ki malad yo, se Mirebalais, se pa nan. Depatman Pòtoprens kote m ye a. E kisa ankò? Yo, si yon moun gen viris lan, yo chèche tiye l. Bon, m kwè konsyaman ke nou tout ta konn sa, paske nou se yon pakèt moun ke yo pa te edike an fonksyon de viris lan avan. Paske, resaman te gen yon videyo, lè moun ki tap pase sou bato, e yo te di yo gen viris lan, tout moun tap di aba korona, aba korona, kòmsi korona se te yon prezidan l te ye. Bagay sa te fè m Li te fè m ri men li te tris a mò Kote ou wè pèp la ap rele aba kowona What? Kowona nè pa yn pèsòn Kowona se yon viris li ye, se yon maladi li ye Moun yo ap di aba kowona E m pa twouve ke l lojik pou w ap chèche tiye yon moun ki gen kowona M pa twouve ke l lojik ditou ditou ditou Paske se tankou lòt maladi yo ke l ye Sida, Ebola, whatever jan yo te ye a, kolera, tout sa yo se tankou lòt maladi yo. Moun nan pa chwazi malad, moun nan pa lè malad, e m kwè nou swiv anpil ke se yon pakèt bann medsen k ap swanye moun yo ki mouri pi vit, pi rapid san yo pa al chache kowona, okontrè se pandan y ap eseye sove yon lòt moun de kowona ki fè yo mouri. E mwen panse tou se yon pwoblèm de edikasyon ki fè ke pèp lan ap chèche tiye moun nan paske yo pa ka konprann ke nan eseye al tiye yon moun, nan eseye al lapidel e ot yo ka enfekte tou yo menm tou yo vin malad e kòman yo tap santi yo pou yo wè ke lòt moun kounye a ap vin kouri dèyè yo vin touye yo. M kwè se edike ou pa edike yo an fonksyon de sa ki vrèman kowona paske de jou an jou Medsen yo ap twouve lòt bagay de kòman kowona ye, de sa kowona ka fè, kòman pou pwoteje w, e de jou an jou bay yo ap soti sou entènèt. M twouve ke gen anpil moun ki ta dwe fè mesaj sa yo pase pou yo te ka separe le vrè du fo pou yo di yo men sak vrè nan kowona, men kòman yo ka pran kowona. E tiye yon moun se pa sa kap fè kowona pa egziste ankò, paske m konnen gen anpil peyi yo tap gentan fè sa deja, yo tap gentan touye plizyè pèsòn Pou virus la pa gentan spread patou konsa paske m kwè virus sa son gran chòk se pi gwo gè ki ka genyen nan peyi a on gè ke nou lèzòm pap tire ap bali ot men ke se yon virus kap mache fè sa paske gentan gen plizyè moun ki mouri pli de milyon de pèsòn enfekte e. Nou bay m konn sa n pa konnen yo. M pa gen pwoblèm si nou gen lòt kesyon tou sou kowona pou m ta reponn nou. M te fè yon videyo pou m te montre nou men ki jès pou nou gen, premye rekou pou nou gen pou n pwoteje tèt nou kont kowona. E ya m pa t ap gen pwoblèm pataje yo avè nou de sa ke m konnen de ki premye jès pou fè, de sa pou pa fè tou san pwoblèm. Je suis là pour vous, poze m kesyon yo. sou Snapchat, sou Instagram, si se kesyon prive map reponn nou an prive, si se kesyon ki ta nesesite ke plizyè moun ta konnen sa, map fèl tou. Vwala! Hoo! M deja gen anpil tan pale. Hoo! Si nou te renmen video sa pa bliye fè kòm dabitid, abone nou a chanèl la, kòmante, pataje, e pa bliye, pa bliye, mwen renmen nou anpil, fè atansyon. fè atansyon a nou, si nou dwe soti nan achte manje, nou pa bezwen panse ke moun pral gade nou, mete gan nou, mare cheve nou, mete mask nou, epi mete linèt nou soti, lè nou rive devan pòt lakay nou tou retire soulye ke nou te mete a, retire soulye a kite l devan. Rete rad nou pa mare ankenn bagay, tèt chèz, pòt, bay fasil yo, tou antre nan douch a renyen, retire bagay nou yo, sterilize yo mete yo nan plas yo pou nou pwoteje tèt nou ok vwala vwala m renmen nou anpil I love you Alice you a trè vit pou yon lòt videyo gang gang gang cheers bye bye.